Hello tout moun, hello everyone, how are you all doing? Hello everyone, this is Catalina from Catalina's Visions. Um, I am here, mwen Atlanta, mwen Georgia. Uh, nou te vizite Atlanta epi nou vin retounen nan Georgia. Mwen avèk vès mwen mwen

paske nou menm nou renmen peyi nou, menm jan avèk tout lòt moun ki renmen peyi Dayiti, it doesn't matter si ou Ayisyen or Hello tout moun, hello everyone, how are you all doing? Hello everyone, this is Catalina from Catalina's Visions I am here mwen Atlanta mwen Georgia nou te vizite Atlanta epi nou vin retounen nan Georgia mwen avèk best mwen mwen Loudi e Loudi nan menm paj avèm paske nou menm nou renmen peyi nou menm jan avèk tout lòt moun ki renmen peyi dayiti it doesn't matter si ou ayisyen or ou etranje if you haitian or you are neighbors if you not haitian I know there's a lot of strangers like people who is not Haitian who love Haiti as well who worry about what is happening ki um, soucieux de Haiti so um, m konnen nou di konnen an pil bagay e nou pale an pil de story ki te pase an Haiti e nou ta renmen pou pep la please Share live la pou pèp la tande yon seri de bagay ke nap di la an kreyòl poutèt pou yo ka konprann yon seri de bagay ki pase pou yo konnen ke gen yon seri de kou ki te pase pou yo pa kite kou sa yo pase ankò an Ayiti. Pou ouvè zye yo, pou reveye yo. So, um, te di, um, wap prezante tèt ou? Mwen se Lourdy, mwen se yon Ayisyen, natif natal. Donk, pwoblèm peyi m son pwoblèm ki toujou konsène m. Paske m leve nan fanmi kote se politik Plis nou dejene lakay nou, nou pran kòm lunch e nou soupe. Nou ka konprann ki sa m vle di pa la. Donk pou kòmanse, n ap fè yon ti istwa byen kout, men istwa toujou repete E istwa a ta dwe long. Kò gen pou di, men pa gen anpil tan. Donk pou m kòmanse, m bezwen fè nou konprann ke nou se yon pèp ki viktim de sistèm enperyalis la anpil e fòk nou pa bay tèt nou manti. Dans les années 81, Avèk kisa yo kòmanse nou? Yo kòmanse avèk yon politik de kochon nou yo pa bon, kochon yo malad, fòk yo vin ede nou vaksinen kouchon. Li pat kesyon pou ke yo te vin ede nou vaksinen kouchon. Paske kochon nou yo, se te yon, nou kapab di, se te yon sòt de baz ekonomi Ayisyèn nan. Lè yon paran gen yon kochon, lè yon fanmi gen yon kochon, se yon bèt ki fè 10 pitit, 15 pitit, menm pafwa 12, eksetera. Donk, se la yo chwazi, yo miltipliye. Yon timoun gen dwa al lekòl. M fèt nan yon pwovens, m te konn wè paran ap vann kochon pou fè edikasyon pitit. Sistèm enperyalis la wè ke se yon ekonomi ki ka mennen nou lwen. Yo rantre yo fè nou konnen ke yo vin vaksinen kochon pou nou, yo pat vin vaksinen kochon. Yo te vin detwi kochon nou yo, yo te vin tiye kochon nou yo pou ke ekonomi sa a nou pa benefisye l, pou nou kaba, pou yo mete nou anba. Sa se premye bagay. Apre 81, yo ban nou 5 an souf, An 86, yo wè nou twò byen chita toujou malgre yo fin detwi kochon nou yo, yo pral soulve nou, nou menm kòm pèp ayisyen, pou yo fè nou konnen ke gouvènman divalyeris lan pa bon pou nou, s on sistèm makoutis e y ap dechouke l. Yo pa parèt tèt yo pou yo vin dechouke l. Men yo soulve nou nou menm kont rejim nan pou yo fè nou konnen ke Michèle Bennet son fanm ki twò alèz nan peyi Dayiti, yon premyè dam kap woule sou lajan, kap woule gwo machin, kap byen abiye. Nan tout peyi omond, nan tout peyi omond, moun, yon premyè dam dwe abiye. Li dwe byen reprezante. Se sa li ye. E sonje li te kreye yon kreyòl, yon lekòl. Ya, donk.
Jisteman, se yon fanm ki te byen pwogresis nan fason pa l. Paske se li menm ki fè lopital Chansrèl la pou ke fanm lè yo ansent te kapab jwenn yon lopital pou y akouche. Se li menm ki te fè sant konplèks di Bèlè a, kote lè yon jèn fi ap leve, li pa ka fini lekòl, paran l pa gen mwayen pou l pou l pouse l, li fè l al nan konplèks di Bèlè, l al fè kosmetoloji. Li leve kanmenm avèk yon bagay nan men l pou l defann yon sètifika ki pou pèmèt ke li travay. Li pa t lage nou de men vid. E lè l te oblije nan sitiyasyon pou l kite peyi a, li pa t ale avèk chans rèl.
Li pa t ale avèk konplèks di Belè. Li kreye anpil estetisyèn an Ayiti. Li kreye, li fè ke ris pou yon fanm te akouche lakay li an Ayiti pa yon sajfam, li te ka pèmèt li al akouche nan lopital Chansrèl pou l te jwenn ti moso swen sante. Se de bagay ki te bon kanmenm, nou dwe apresye. Yo toujou ap kritike move kote, se paske kote yo panche pou yo kritike yo, Se sa yo fè nou konprann, se li yo vle enkane lan lespri nou pou nou konprann ke nou gon gouvèneman ki pa bon pou nou. Premyèman, ki sa gouvèneman Duvalier a te fè? Li te sekirize yon peyi. Li te pèmèt timoun al lekòl. M sonje m jèn timoun, m lekòl kay mèt, m te resevwa padsi, m te resevwa bakpak, sa nou rele book bag, pou n met nan do w la. Ou te resevwa onbrèl. Pou si lapli tonbe, pou te kouvri ti tèt ou. Ou te konn gen de repa pa jou nan lekòl. Yo ba w yon vè lèt, yo ba w ti labouyi pòmdetè, nan aprèmidi yo ba w ble pou manje ki se yon manje ki gen anpil pwoteyin ladan menm si w ta rive lakay ou pa jwenn l, e si w pa jwenn vyann, ble a gen ase pwoteyin ladan. Sa vle di se gouvèneman sa a nou te genyen. Lari an tou sèf.
Lari an te sèf. Ou jèn timoun wap leve, ou te gen dwa chwazi ou mache, ou al lekòl. Ou pa gen pou vire gad dèyè, paske ou pa panse a anyen ki ka rive ou. Donk son peyi konsa n te genyen. Answit, pou menm dwàn yo, dwàn yo, Duvalier te.